Kòmande, Videyo sa se pou moun ki pap viv Chili, ki bezwen pran 10 pousan yo a. Kèlkeswa nenpòt peyi wap viv nan mond lan depi gen anbasad Chili e depi ou gen yon kont bank wap kapab, m pral eksplike w kijan pou fè pou retire kòb sa. Alò se pou moun ki nan Plan Vital yo, nou antre sou AFP Plan Vital, donk nou konnen kijan l fèt deja. Epi nou rive la nou desann kote ki di Segundo Retiro, nou fè klik e nou desann.

En el extranjero asistiendo al consulado de sa vle di anbasad Chili ki nan nenpòt peyi ke wap viv la ok nou fè klik li pral louvri ba nou konsa e lèl fin louvri ba nou konsa kounya la nap mete wout nou la sa vle di pou moun map fèl la map mete wout li la pou moun map fèl la map mete wout li la mwen mete dat de nesans li e dat de nesans moun nan Ok, e la mwen mete non moun nan. E la mwen mete non moun nan. Ou mete seyati moun nan la. E la li pa obligasyon. Kote nou wè ki gen ti pwen wouj sa yo, tout obligasyon pou nou ranpli. E la nou pa mete anyen. Nou jis kite. E kounya la, nou parèt la, nou mete email nou. Nou mete yon email. e la nou remete email lan ankò, se ekri pou ekri l, e kounye a ou mete nimewo telefòn peyi ke wap viv lan, nimewo telefòn peyi ke ou vle retire kòb lan, fò mete nimewo a konplè, fò tou mete kòd peyi an tou, epi kounye a la ou desann toujou, e lè ou rive la kounye a la ou gon ti bagay ki enteresan pou ou annik fè la, kote nou wè ki di konsa e li oblije solisite la, paske la si ou al fè klik la se kòmsi e pou moun ki mouri deja wap fè l, men la ou oblije fè l. kote ki gen ti pwen sa la ki di solisite tout komite komo afilya w AFP epi nou desann kounye a la nan tout sa yo la ou fè klik kote ki di transferencia a banco fuera de Chile sa vle di y ap depoze kòb la sou yon bank andeyò Chili pou ou epi kounye a la yon bagay ki trè senp yo di w la e ou pral mete enfòmasyon bank la men li pa fòseman se bank pa w li dwe ye sa vle di ou gen dwa gen yon moun ki gen yon kont bank Ou fèl pou moun nan pa egzanp si se si se mwen kap sim ale deyò peyi an map fèl pou yon moun m mete nonm epi m mete enfòmasyon de bank mwen an e si ou menm tou kap fèl la ou gen nimewo kont bank nan peyi ke wap viv lan ou kapab toujou metel e m pral esplike nou yon ti yon ti petèt yon ti konplikasyon ki ka genyen ladanl men m pral esplike nou kijan pou nou jere sa lè w fin met enfòmasyon bank lan la a ou mete ki bank ou met non bank lan pa egzanp bnc oubyen nenpòt bank ke li ta ye an e la ou solisite ki peyi E la ou mete e zòn nan, sa vle di Ciudad, nou gentan konn sa Ciudad vle di, ou mete adrès bank lan la, epi kounye a la ou kontinye desann toujou. Se la a mwen di nou gen ti bagay ki petèt nou ka pa konprann nan. E nòmalman Chili gon bagay ki rele Código Swift. Sa vle di chak peyi oubyen chak, bon m pa ka di kontinan antyèman paske an Ewop yo plis itilize sa, IBAN. Men nan bank ke ou prale an ou kapab mande tout sa yo sizan ka yo pa gen youn yap baw yon lòt paske wap di konsa ou vle fon transferencia ou vle resevwa yon kòb entènasyonal sa vle di men pou resevwa yon kòb entènasyonal pa egzanp se pa nimewo bank lan non se yon bagay ki rele iban gen peyi yo rekonèt li kòm swift gen peyi pa egzanp chili se a swift lan chili fonksyone an ewop le pli souvan yo fonksyone avèk iban nan kodigo BIC an E li fonksyone kèk kote tou wi, men sa pral depan de ou kounya la ki peyi ke wap viv lan wap mande bank lan youn nan kòd sa yo. Wap metel la, pa egzanp la yo tou diw li, swift lan se yon se yon swift lan oubyen BIC an se yon kòd antre 8 a 11 karaktè ke li ye e al bon e analfabetiko e la BSB a se yon nimewo de 6 e de 6 chif ke li ye e IBAN lan li kapab genyen jiska 24 karaktè. Sètadi ke sa depan de peyi ke ou ye an, y ap ba ou l selon peyi ke ou ye an. Sa vle di nenpòt bank ou ale a, tout bank genyen l, nenpòt kanè bank ke ou genyen, li egziste, swa l gen IBAN, swa l gen BSB, swa l gen Codigo Swift oubyen BIC, w ap jwenn youn kanmenm. Epi ou vin la, ou fin mete li la, nan pati sa, e kounye a la ou vin ou remete l la ankò, e la kounye a yo mande ou nimewo kont lan. Sa vle di, pa egzanp, yon kwenta route, kwenta route la se wout ou, men si eta Chili, BIC an, e kodigo Swift lan se yon lòt kòd ki apa avèk nimewo kont la. Sa vle di lè w fin met tout sa la, kounye a w ap vete mete nimewo kont la. Epi kounye a la w ap konfime nimewo kont la la, e la w ap seleksyone ki kòb peyi an sèvi. Pa egzanp, si se yon kote ki se fonksyone a dola, si se an dola w vle l, si se kadebank an dola, gen tout kòb yo la, gen tout monnen yo la, w ap wè w ap kapab chwazi. Men nan an se ka mwen mete euro paske pou moun map fèl la se an euro se kont pam an euro so se an euro ke lap resevwal e la yo kounye la sa yo pa enpòtan se si ou ta vle ba yon moun yon poder poul fèl pou ou men nou pap twò rete sou sa epi kounye la lè ou rive nan pati sa la wap kite l la wap fè klik kote ki di total la piga w ale nan pasyal la non si w al nan pasyal la kounye se kòmsi ou pap pran tout kòb la wap pran anpe ladann men la wè li di total epi tou ou kontinye desann E la lè yo di w konsa, e la lè yo di w konsa, si w gen pansyon dèyè l, e kankou pansyon, nou konn sa. Nou di non, si nou pa gen pansyon, si nou gen tou nou di wi, men mwen panse nou tout, n ap di nou pa gen. E la kounye a sa yon deklarasyon kou dat a ke ou jire ke ou pa bay manti, ke dis dat, ou oblije fè klik sou li sinon yo p ap kite w avanse. E la kounye a lè w fin rive la, ou desann. La, s on bagay ki petèt ka bay anpil moun yon ti jan pwoblèm men li trè fasil. la se sa ou wè nan imaj sa a yo mande w pou w ekri l la. Si pa egzanp, pa egzanp talè, si pa egzanp gen kèk lèt oubyen gen kèk chif ou pa ta wè byen, w ap fè klik la kote ki li Refrescar epi y ap ba w yon lòt imaj ki parèt plis klè kote ke w ap ka konprann. Jan n ap gade a la nou wè l gentan parèt klè, sa a tout moun ka wè l, se KCSR. Chak moun, chak lè w fè l y ap ba w, yo gen yon nimewo espesyal ke y ap ba ou je. Epi kounya la ou parèt la lè ou fin ranpli l konsa ou di General Documento ou fè klik epi kounya la lap louvri yon paj ba ou lap vin louvri yon paj ba ou konsa sètadi ke yo di w konsa retire 10 pou san li gentan konfime kounya la ou oblije ale nan anbasad Chili ke wap viv lan yo ba w yon nimewo yon nimewo de e. Yo numéro de sollicitude la. Sa vle di se li menm wap prezante, yo di w fòk ou enprime l pou w prezante l nan anbasad Chili ke ou prale pou koraborar. Sa vle di, menm si w fin fè l la, fòk ou ale anbasad Chili an pou yo sètifye ke se ou menm ki fè tranzaksyon an vrèman, se pa lòt moun ki fè l pou ou, e yap konfime kont bank ou si l anfòm, yap konfime non w, se ou menm ki fè l, siyati w, tou sa, e konsa pou w kapab depoze kòb la sou ou men si ou pa al nan anbasad la li pwobab pou yo pa depoze kòb la paske yo tou di w sa la ou oblije ale nan anbasad la pou yo kapab jere sa pou anbasad la konfime ke se ou menm ki fè l pou pa gen fwod ki fèt ladan l donk m panse se la videyo an li kanpe se t on plezi.